7 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la. Li pa janm chanje. Se li k la. Se li jodi a k la. E m pwofite voye nouvèl bay nèg yo. Jodi a, kote m te ye Otwoudinò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo. m pap ka vin sèvi yo. E m konnen m te di yo sa, e mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou nou wè si nou ka ret avè nou. M pap ka vin sèvi nou. Gade m byen pou nou wè. M pap janm ka vin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo k devan mwen la. Les oublies de la République, moun depi nou fin tiye Dessalines yo. Nou tiye prezidan, nou asasine prezidan, nou ekzile prezidan, nou anprizone prezidan, men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye. Nou pap ka tiye sa, nou pap ka asasine sa. Nou pap ka anprizone sa, nou pap ka egzile sa. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidans sa a tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou. Ke peyi a pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katredtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Yon sèl pwoblèm ou ou genyen? Tande mesye, bon m pale avè nou. Bon m te di ti rès la e pou pèp la. Bon kounye a se yon ti rès manda k deranje nou. Sa nou gen ak ti rès manda la? Yon ti rès manda? Se yon ti rès manda? Bon ban m di nou. Poukisa nou pat pè katran epi nou pè ti ane a konsa hein yon ti rès manda se sak deranje nou mesye mesye fò n pa bliye map pale avèk yon oligak kowonpi nan peyi sa sonje nan kanpay mwen sa m te di Mwen te di okòmansman eta lapawòl, lapawòl ete avèk Dye, e lapawòl ete Dye. Jodi a, m deside pou m kòmanse pale ak pèp mwen ankò paske se yo ki te ban m pouvwa. M gen yon grenn bòs, men l kanpe devan m nan, pèp ayisyen an. Si w menm, ou ta gen lide pou w vin bòs pa m, al mete w nan mitan pèp la. Ou pap ka bòs mwen paske prezidan sa a jodi a ak koken nan gòj ou a, Li pa gen bòs, li gen yon grenn bòs pèp ayisyen. Mwen di nou jodi a, sistèm peze souse sa ke n konstwi a, se sistèm sa, se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik, nan enstabilite ekonomik, avèk yon enstabilite sosyal kwonik. E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè, Povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping. Se yo menm ki bay, e pa m di nou sa, ak sa yo sèvi tou wi, yo fè tout sa y ap fè a. Se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola. Sou zafè gaz la mesye, ban m fè yon ti pale ak nou, poukisa nou fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje. Sonje lè w te rele m nan telefòn. M deside pale avè w maten an. Oligak kowonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la. Lè w te rele m nan telefòn. Ou di m konsa, gen senkant an prezidan depi bagay la ap fèt konsa. M di w gen senkant an depi w ap vòlè jodi a bagay la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. O Ou te tèlman pè! Ou te tèlman pè! Lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa ou pa vin nan. Mwen menm m fèk monte prezidan, gon nèg ki vin di m, bon monchè, nan 100 premye jou yo gon 10 milyon dola k ap. M di msye poze. Tande, tande, ouvè zòrèy nou. Apre dezan, m resevwa yon gwo towo ankò.

M di bon, 4 je sa, fò m chèche marenn li ak parenn li papa. 10, 70, pandan peyi a ap pran dife, gon gwo towo, gwo towo m te bay gwo djòb wi, li vin di m, 4 je a prezidan, 150 milyon. M di oh! M di e fout, gade yon 4 je ki vin pou nou papa. 10 milyon, 70 milyon. 150 milyon m poze pi rèd gade m chita sou kat di a la m poko di anyen toujou gwo towo k di konsa bon nou konn sak pase afè kat di sa poul regle an nou envesti yon kòb nan tranzisyon lè nou wè map pale avè yo a m konn de ki map pale nèg yo pouse yon lajan nan pòtoprens la baw peyi a bloke tande dife limen epi gen youn ki rele m nan telefòn li di m prezidan jan bagay la ye la wap.